Monchè jenòm, men boutèy sa ou konn sa k pase? Degaje w, met pye w deyò, rantre avm ev sa pou mwen. Mwen menm Wilson, Sa k pase? nou pa lanse l nan pwen pa kout poud. Degaje, m pa bezwen konnen. Li vin kouche, li vin kanpe, vin avm ev sa.

Dè bra chèf la nou prale. Tanpri chèf la fè nonm gras mwen met manchèt la atè dè bra nou prale.

ap fonksyone avèl. Ah se avèl ou te dim nan. Wi la avèl nan ebyen sa avèl lap fonksyone nan menm badji a yo. Ebyen.
Men menm bagay yo ye.
Antouka mpa wè paskem konnen gras Bondye kouvrim e kelkeswa sak ta parèt sou chemenm map toujou gen vikwa sou li. Ebyen sèm cherie sam ka di toujou pi gwo neglije paske janw wè. Li pale la, lap plede di w fè Melissa epa w la toujou, epa w la toujou, epa w la toujou a, se ke li gon plan pou ou. Priye davantaj, paske pa gen oken konplo Bondye pa ka kraze. Pa gen oken konplo Bondye pa ka kraze, se mete ajenou, priye Bondye, kelkelanswa sa ke li ta gen pou l fè, oubyen li te fè deja, li pral gen pou fè,

Baby, si w konn sa k pase, m pa kwè m pa kwè e kon sa w t ap pale. Ou konn jan m renmen w. Ou wè lè m t ap pale avè w avan yè a nan telefòn nan? Ou konn sa k pase? Pandan m ap pale avè w tèt m atè, m ap pale avè w epi fap ou ban m leve tèt mwen epi m wè yon jenòm a yon manchèt kenbe nan men l. Oh cheri ou te annafè? M pa konnen, lè m wè sa, oh m oblije pran tan, m kouri, kouri m kouri telefòn nan tonbe, m tonbe, leve m leve, m kouri ale, m pa konnen sa k pase ankò cheri. Paske w te annafè cheri ou pa ka rete konsa pou yo rale manchèt sou li. M pa konn si e sou mwen l rale l non men m wè l rete konsa manchèt lan anlè, m pa konn si, m pa konn sa l ye, m pa konn anyen. Men apresa m wè l sou lòt telefòn. M wè sa, ou gen tan fè m fache anpil la wi.

Non chérie son bagay mwen te pase chèche. Wi chérie m te diw sa jodi sa m ta vin kote w la ou sam diw la.
Ey kilè avan m wè w banm yon kòb kote w jwenn a tout kòb sa. Ah chérie bon m diw se kòb ou te mande m chérie m pot kòb ba ou ou wè sam diw la chérie. Se vre m te mande w kòb men ou vin a yon kòb m pa konn kote w soti a kòb la ou dim se vre ou dim wap travay men m pa konn kijan de travay ou ka eksplike m kijan de travay. Bon m diw chérie. Se mwen travay ki tankou ki mwen vin travay men cheri o mwen m di w se kòb ou te mande m mwen oblije pou kòb la se ou te mande m kòb mwen ba w kòb m pa wè rezon pou ap di sa cheri. Enben ki fò w ka di m ki jan de travay paske travay an Ayiti ou pap touche tout kòb sa vre sa pral depande ki tram wap fè a ki fè w ban m tout kòb sa menn. A cheri m banm di w byen Ou te mande m pou pou m ba w kòb donk m fèmen je m si a m mwen ba w kòb la m pa wè pou ki rezon. Anben papa m pral rele bouwo a pou ou pou m ap poze bouwo a kesyon eske l ka al dèyè Melissa pou mwen. Donk ou sòfe?
Al rele bouwo a di l vin jwenn mwen paske derespekte sa pa ka fèt nan katye a. Dèyè cho fè sa api.
Anben ok papa m pral dèyè yo pou ou. Haha mwen mwen mwen manzè lolo pou m ta yon bagay pase nan lakou pa m. Anba w levanjil levanjil tout jounen nan kò pa m.

Epi tou ou konnen mwen menm m pa vle non m site non vye pou m gen vye rimè pou y ap di m ale sesi m ale sela.
Ebyen ebyen cheri, ou vle di m vòlè? Non m pa di w m pa di w vòlè non, m jis di w paske m jis di yon bagay. Men cheri bon m di w, ou pa ka ou pa ka annik di di sa tou non cheri. Ou te mande m kòb m pote l ba ou.
Papa men pou ou a wi papa. Oh! Jèn gason! Sa pase? Monchè, m tande gwo bagay k ap pase nan zòn nan la. Mwen santi de men li sa ka bay pwoblèm. W ap degaje w pral chèche men sa mennen ba mwen. Sa va Sharif.
Ou panse w ka vin avè l? A m ap vin avè l sou de ti chèz ba ou. Hay! Hay! Degaje w, al chèche men sa mennen ba mwen. Kè konsa Janvyè vin avè l.

Konn sa pase, ou mèt mete kò yon kote ou pa bezwen pè. Tout bagay ap regle, ou mèt antre. Map regle tout bagay. Dakò.
Ha!
Ho Melissa, Melissa, Melissa kap bay pwoblèm nan yon zòn. Mwen! Hahahaha! Map manjel kanmenm. Map manjel. Hay! Ebyen cheri, ebyen ebyen cheri. Kounya la ou ou vle dim se yon gwo vòlè? Kèt, mwen ta pase nan bouch mwen mpa di w vòlè non. M jis di yon bagay.

Monchè mwen menm la map mal pase la bro, map mal pase la bro. Pwofesè monchè gwo pwofesè monchè nan sou. Kibo?
Yo, banm di w. Yo pa peye w? Yo pa janm peye m non menn. Gade imajine w, lekòl fèmen depi 12 jen menn. Lekòl gen pou l ouvè jis mwa de desanm ankò menn. Ti bagay la grav menn. Yo pa janm ka peye m non menn. Yo, se meyè nan lòt aktivite map fè li frè m. Sitou e sou ti kòb sa tout espò ye menn. Espò nèt ye bro.
Kay, tout bagay mwen nèt ye menn. E sa k genyen menn?

Ayy la vie a tro di ayy m paka ret chita konsa konsa non man.
Jodi ap pale de forè sa wi freo. Sa forè a gen sista. Jodi ap di yap fouye moun nèg a zam nèg a manchèt. Mwen menm ou wèm sanble moun yo ka fouye. Ou nan bagay zam nan bagay manchèt pa jwe tande freo. Mwen menm wi.
Mwen tankou m wi. Yo pa ka fouye m monchè. Yo ka ti wè m mache ak tout mouchwa m wi.
Depi y ap vin sou mwen gade.
Gade gade wè m nou disparèt byen rapid wi sista. Pa fè bagay sa. Nèg sa yo ret. Ti piti yo yo pa kapab.